An se pa Hans? An e konsa, Mari chita an deyò, pandan se tan Hans la avèk yon lòt fanm. Hum, bagay sa pa ka pa fèt konsa oo. Sa m ta fè la? An m pran kote.

Oh de tout fason mwen pa konn sak pase men mwen menm sam sot tande an la. Yow konnen n poze nan stephen nan menn. Bon sa liye? An palan de sa menn, koman sa te fini ante ou avek ti dam nan menn? An ti dam jilè m te avl la oh oh! Manzè a fanm mwen l vin ye kounya wi menn. Fanm ou menn?
Ba zot mwen menn. M renmen a manzè menn. Manzè tap fè stil bagay pandan m te avl tap fè.

Avan map pale wi. Ou pa gen pawòl pou di?

Ho mesye a e mwen tonton job wi gade malaika fin gwo jèn fi wi job di kote w ye la. Mwen ki chita. Wa sonje m.
Non. Manman w manman w se ti sè m ti sè m e pitit papa mwen e li se menm papa avè m. Menm papa papa sanba lontan kòman w wè li. Li anfòm wi.
Ala li enfòme pou menm ou gaye. E konsa l kite e ki tonè lari a la. Woy!
E yon ti chita m fè wi. Ah yon ti chita mwen fè la a? Wi ak yon moun.
Ak yon moun. E di manman w m ap vin lakay. M ap vini pou m vin konnen kòman l kite w konsa. Ki as pou m di ankò?
An? Tonton Jòb? Tonton Jòb.

Bonswa koman w ye? Mdo map vin la talè a sou kay Gaston Croisier Ti pitit Jocelyne nan ou pa sonje l? Ti pitit Jocelyne nan Malaïka Ti ti nyès mwen an

Ou pa kapab wa predi, ou pa menm ka fè anyen, e sèvant la, kisa sèvant la pral fè la? Ou gen pitit ou deja, ew k pou konnen, pou konnen pou konvenk Jòb pou pale a Jòb pou lal dèyè mari an deyò? M pral degaje m pou mwen si la fè mari vini vreman vre, men nèg sa li pa konnen ki kantite moun yo pale avè l non. Matant fòw deside wi, fòk ou deside, ou pa ka rete konsa, èske ou pa bezwen mari vini? Kòman m pa bezwen mari vini an? Enben degajew, pale avèk mesye Jòb pou l vini. Pou l fè mari, pou l al dèyè mari e andeyò pou l vini. M gen gwo demwazèl sa k ka fè travay nan kay la mwen pou m pa ta renmen l vini. Enben an tou lè ka degaj ou. Degaj ou pou fè Jòb deside pou l al dèyè mari andeyò pote bay ou. Ou pa ka rete tèt. Toutotan w ap rete tèt bese, Jòb li menm l ap kit mari andeyò toujou. Degaj ou pou voye Jòb al dèyè mari. Bon, kite m pale ak li pou m tande non. Pe enpòt matant. Sèl sa m bezwen mari te sipoze la deja. Li te sipoze la deja. Tann Job vini pou pale avèl pou mari ka vini. Antoulèka kòm ou dim sa lèl vin la map fèl al chèche mari banm men nèg sa pa konn tande li menm. Ok ma tante.
Ewè m devine w. Enbyen ok nyès mwen na wè ankò. Dakò ma tante. Salye manman w pou mwen.
Ok.

Map fèw konnen ke m renmen w anpil anpil anpil anpil anpil cheri men gen yon ti kote l se yon ti tèt mòn la m konn kanpe m ka jwenn sinyal la pafwa ou konnen ou manke m anpil m anvi tande vwa w map tann ou la bò senkè cheri ou rele m map tann apèl ou bebe je t'aime je t'aime.

Nou te fenk ansanm, mwen deplase, ou al fè wout ou, ou pa menm rele m pou konn si m rive an byen, si m pa gen anyen nan wout lan. Kounya la menm rele w, ou tou akeyi m ansanm avèk yon mari. M panse ke se te mari m. E jisteman, m t ap rete avèk la, pa pwoblèm. Bon, sa w vle m fè menm? Sa w vle m fè pou ou? Pou w ka omwen ban m atansyon. A, ou pa bezwen fache pou sa. Tout sa m fè, ou toujou ap rejte m tout tan, ou mari, mari. Ou genlè pa konprann ke mari pa bezwen w. Non ou pa bezwen rive jiske la. Yon fanm ki abandone w. Ki ale andeyò haim tande menm yon kout fil li pa ba ou. Epi ou panse fanm sa bezwen w. Pandan ke mwen mwen la mwen prè poum toujou la pou ou. Epi ou menm e sa wap fèm. Mpat panse sa franchman m chita la se apèl ou map tann. Ebyen pa gen men pa gen men ou pa gen anyen pou dim ou te sipoze relem jan map panse pou ou atansyon m ba ou pa ban mwen l kisam fè w kisam fè w m panse m merite plis ke sa m pa kwè e sam merite non. Non men m te relem u banm nenpòt 5 apèl manke donk.
Hey! E pa dat m voye yon foto ba Marie pa janm di m anyen. Bon m rele Marie.
Allo? Bon cheri kòman w ye? M anfòm wi, ou pa yon foto m voye ba yo sou whatsapp? Sa? Kijan sa sa? M poko gade l non. Enben al gade pou w wè. Lè w fin gade wa rele m tou sou. Bon mesi sa.